La guerre froide ant Martine Moise et la presse haïtienne. Menm si w pa rann ou kont, menm si la presse haïtienne pa parle de sa, ou byen yo pa konn ki jan pou yo pale de sa, men il est clair que ant la presse haïtienne et Martine Moise gen yon guerre froide. Poze tèt ou kesyon. Pou kisa jiska la dat, depi l'assassinat, de Jovenel Moïse poukisa jiskaprezan laprès ayisyèn pa ka rache yon mo nan bouch Martine Moïse? Poukisa tout eksklizivite yo se laprès amerikèn ki jwenn yo? Ou pa wè l dwòl, li bizar, se lekontrè k ap fèt. Se laprès etranjè ki ta dwe ap releye. Enfòmasyon Martine Moïse ap bay laprès ayisyèn, men se lekontrè ki fèt. Se laprès etranjè ki jwenn tout eksklizivite yo. Ki rezon ki kache dèyè sa? Paske gen anpil moun ki di, bon, laprès, medya ayisyen an, se pa Ayiti sèlman li ye. Menm si Martine Moïse Li pa ta vle parle avèk media ayisyen men la presse ayisyèn li li etandu ou genyen nan tout gen nan anpil peyi ki gen stasyon e radio televizyon ki prestigyez li pa bay youn ladan yo menm on vwa l pa kopye voye ba yo gen moun ki di bon se paske la presse ayisyèn li te trè ostil dè le premye jou gon franj. nan près la ki te trè ostil a Martine Moise e a Jovenel et Martine Moise. Men, sa pa ka eksplike vrè rezon an paske ou toujou jwenn de eleman w ap jwenn nan laprès ayisyèn, kèlke eleman ki te pro Jovenel e ki toujou pro Martine Moise. Paske lòske Martine Moïse li voye vwa a li di l ap retounen vin pale a, m ap retounen vin pale avèk nou, m ap vin fè yon ti pale avèk nou. Gen anpil eleman nan laprès ayisyèn nan, pou afinite yo avèk Jovenel, afinite yo te genyen avèk Jovenel Moïse, ki afinite yo genyen a Martine Moïse, nèg yo gentan prepare yo la, yo panse ke Se yo k pral jwenn eksklizivite entèvyou nan men Martine Moise. Men, e pa sa, se pa konsa l fèt. Se cnn, se New York Times ki ap jwenn entèvyou, lè yo fin jwenn li, yo pibliye l mentnan pou medya ayisyen sa k vle al chèche l pou y ap wè ki sa ansyèn premyè dam nan te di. Li bizar. Pou pwofesyon laprès, li biza. Laprès ayisyèn nan, li, li, li santi li enkonfòtab, menm si yo pa di l, e yo p ap janm di l oubyen yo pa jwenn fason pou yo di l parapò a jan petèt yo te konn trete Jovenel Moïse, men li biza, li vrèman biza, e pyès moun pa pral fè m konprann ke laprès ayisyèn nan santi li konfòtab fas a yon sitiyasyon konsa. Enfòmasyon. ki ta dwe sòti nan laprès de premyè men, men fòk laprès tann, laprès ayisyèn, fòk li tann ke Martine Moïse lale nenpòt oubyen nan cnn oubyen New York Times pou y al di yon bagay aprè sa pou yo menm y al di men sa premyè dam nan te di. Genyen moun k ap poze tèt yo kesyon ki di bon, puiske Martine Moïse ta sanble li deja deklare kandidati li, ta sanble li genyen. vizyon politik li ta al bezwen poze kandida. Si l ap trete medya ayisyen an konsa lè l poze kandida mentnan ki mwayen èske l ap toujou itilize laprès amerikèn pou l fè kanpay li èske se ameriken ki pral vote pou li kounye a se kesyon sa kèlke moun ki panse ki agimante yo kòmanse vini a ide sa yo di yon moun ki ouvètman deklare li nan pwochèn kous elektoral yo, èske se konsa l ta dwe trete laprès nan peyi kote l pral poze kandida? E lòske spòt elektoral Martine sòti, ki radyo k pral bay li, ki stasyon televizyon an Ayiti k pral bay li, puiske li nan moman sa a, kote yo pi bezwen yon seri d'exclusivite yo bezwen men ou pa jwenn anyen pou yo di w se nan tèl près ayisyèn, nan tèl stasyon radyo televizyon ayisyen l te bay li ok jounalis ki pro Jovenel oubyen direktè dopinyon ki pro Jovenel yo pa jwenn anyen. Kounye a la a anpil moun di èske lè l poze kandida èske la près ayisyèn li pa pral gen yon pozisyon poul di non mpa bezwen piblisite non nou pa bezwen nou pa bezwen rive jis la paske la près son biznis li ye kou piblisite a vini koul debouche kòb li poul bayo piblisite a yap prann paske se pa gratis sil ta poze kandida epa gratis li pral bayo pase spòt pou li e tout stasyon radyo avèk televizyon dèyè spòt e piblisite. E sa yo itilize. Se mwayen ekonomik sa a yo ta dwe itilize. Mentnan, yon lòt kesyon ki vini nan deba sa a, gen moun ki mande, èske Martine se revanj l ap pran kont la près ayisyèn vu ke nou konnen depi nan kòmansman e pa menm depi nan kòmansman lòske Jovenel te te prete sèman se depi a lòske menm yo te pwoklame ke Jovenel li pase pou dezyèm tou nan eleksyon 2015 yo depi lè sa a. Laprès te vrèman kòmanse, laprès ayisyèn te vrèman kòmanse make Martine Moïse trè di paske nou sonje yo te pibliye foto l avèk yon moumou plis lòske e jou envestiti Jovenel la te gen yon rad sou li, laprès ayisyèn fè yon tole avèk rad la. Anplis nou konnen gen anpil lòt lòske Jovenel Moïse vin pran Pouvwa nou konnen gen anpil dosye yo pale yo enplike Martine nan anpil dosye nou tande gen dosye Derma log laprès ayisyèn an jeneral li pat jwe avèk dosye sa yo yo ale fon yo yo te di anpil bagay eske son revanj lap pran kont laprès poul di laprès bon nou te tretem mal kounya map bay blan tout eksklizivite. Nou pa konnen, se sèl li menm ki gen repons sa. Gen moun ki di, Eske se yon mezi, par mesure de sécurité? Bon, men, par mesure de sécurité a, li vin pa vrèman e yon rezon moun ka eksplike. Poukisa? Paske avèk teknoloji, yon, si w vle bay yon jounalis yon entèvyou, jounalis la ka voye kesyon an ba ou, ou reponn kesyon an, apre sa ou voye l tounen ba li, epi yo, yo edite li, yo prepare l, yo pibliye l. Nou plis panse ke se yon guerre frade ki genyen. Nou pa konnen si n ap rele l guerre frade oubyen guerre de 100 jou, paske wè pa wè Martine gen pou l pale avèk laprès ayisyèn. Gen dwa l vle bay laprès etranjè tout eksklizivite yo avan, li gen dwa poko vle paske fò l vin pale avèk pèp ayisyen an e fò l vin pale nan laprès ayisyèn. Paske yon bagay w ap di Laprès etranjè se youn, men laprès anpil Ayisyen ta renmen tande Martine Moïse kap pale an kreyòl avèk laprès ayisyèn pou l pa gen baryè lang lengwistik, pou l pa nan chanje de kreyòl a angle. Pèp ayisyen ap tann sa Martine Moïse. Moun ki konseye Martine Moïse yo, Kòm Martine Moise ta sanble l gen pwojè pou l poze kandida, fè l konnen pèp ayisyen an ap tann Martine Moise. I te mèt non stasyon radyo pwo Martine oubyen non stasyon televizyon pwo Martine, pwo Jovenel, menm si l pa ale nan sa ki te toujou konn ostil anvè mari li, anvè administrasyon Jovenel, men, s on devwa Martine genyen pou l ale non stasyon televizyon oubyen non stasyon radyo ayisyen pou l ap esplike an kreyòl. Mentnan ann di, admeton, li ta di l pa pral nan pyès stasyon radyo televizyon, men mezanmi gen Facebook, gen YouTube. Martine gen dwa fè on on videyo oubyen an kreyòl, li mete sou paj li, youtube li, sou paj Facebook li, gen medya an liy. ki apati a Ayiti. Paske an reyalite, depi lè Martine Moïse te di l ap tounen vin pale avèk nou an, gen anpil nan nou an sa a, ki ap tann pou Martine Moïse vin pale avèk pèp la a la ayisyen. E pa w al nan yon stasyon ameriken, eksklizivite, angle ap tradui, kreyòl ap tradui. E pa sa pèp ayisyen an ap tann. Jiskaprezan, M panse fanatik Martine Moïse yo, fanatik Jovenel Moïse yo, yo toujou ap tann li. Men nou menm, nou deja wè ke genyen yon gè frad. Nou pa konnen kilès k ap genyen gè sa, kilès k ap pèdi li, men din fason din ot, ant Martine Moïse avèk laprès ayisyèn, avèk medya ayisyen yo, genyen yon bra de fer. Laprès santi li enkonfòtab men li pa wè kijan l pral di l. Paske li t ap trè difisil pou menm stasyon radyo, televizyon ki te toujou konn ap pale Jovenel mal, kounye a pou yo ta pran mikwo an gran pou yo ta di, A, apa l pa pale avèk nou, apa l pa vin di nou anyen. Li t ap enpe difisil pou yo. Mentnan, menm kounye a, pati nan laprès la ki te pwo Jovenel Moïse, ki pwo Martine, yo kòmanse santi yo mare paske yo t ap tann Eksklizivite sa a nan men Martine Moïse, yo te konn toujou plizoumwen ap chèche yon jan pou yo defann administrasyon an, men ni pa ni pati nan laprès la ki te ostil, ki te kontr Jovenel, laprès ayisyèn nan, ni pati ki te pro Jovenel la, mentnan yo gen sètèn apreyansyon. Apreyansyon sa a se sèl Martine Moïse ki ka leve l e toutan l pran tan pou l planifye yon entèvyou oubyen pou l bay yon mesaj ke pèp ayisyen an merite, yon mesaj ke pèp ayisyen an ap tann, ap toujou gen gè sa ant Martine Moïse avèk laprès ayisyèn. Di kisa n panse. M ta renmen pou nou kòmante kisa n panse. Si n panse yon bagay nou pa bezwen ni joure ni di anyen mo k deplase n gen dwa di sa n panse. Mèsi, à bon entendeur, salut!